Si se Pari, yon dezyèm tit Lig dè Chanpyon pou ekip Pari Sen Jèmen an. E Pari genyen yon dezyèm Lig dè Chanpyon, youn kole ak lòt. Li rantre nan yon sèk fème. De ekip ki genyen Lig dè Chanpyon afile. Nou konnen Real Madrid nan lèzane senkant te fè sa. Benfika 61, 62 fè sa. Entè de Milan 64, 65 fè sa. Ou gen de lèzane 70, Ajax, Bayern fè sa, Liverpool fè sa, Nottingham Forest fè sa, de lèzane 80 ou gen Milan AC e ki fè koze sa, ou gen Real Madrid avèk Zidane nan ki fè sa tou. Donk se yon ekip Paris Saint-Germain ki antre nan yon sèk fème de ekip ki e genyen Ligue des Champions e 2 fwa e youn kole ak lòt. Arsenal ki fè yon trè bòn sezon Champions League men malerezman e seyans tiro bu Arsenal pèdi menm lè Arsenal jodi an la jwe yon match teyoris ou tap pale pandan semèn sa de teyoris pa teyoris Arsenal jwe yon match teyoris e nou gen anpil bagay pou nou di sou ekip Arsenal sa men se move bagay nou pral di sou Arsenal. Nou gen anpil bagay pou nou di sou ekip Paris Saint Germain an, se bon bagay nou pral di sou Paris.
Ya m salye w king m salye m pa konn si w tande mwen. M la, m tande w klè.
M salye w, m salye tout moun nèt, m salye Salomon an ki sot fè dilijan sa avèm la pou l mete m online. Epi m salye tout moun kap tande yo. Natirèlman depi moun yo wè m konsa yo konnen m pa Ayiti.
Wi, wi.
Depi yè mwen kite peyi a. Epa ma ou epa pye pou mwen lage. Epa pye ou lage.
Epa pye pou mwen lage. M pa la e men mwen nou te pwograme nou te pwograme pou nou te fè emisyon jodi a jan m te di moun yo sa depi yè ke jodi a n ap e ap fè n klotire sezon foutbòl klèb lan Ki sot jwe la non match ki pa fèm plezi byen ke m te konnen match la konsa l tap ye wi men e mwen panse ke Arteta yon ti jan mechan nou pap gen pou n pale sou sa e Arsenal ka ofri mye e ou wè lè Arsenal pran gòl lan li ofri mye lè l fèk pran gòl la li fè yon 15 minit ap ap yon bon foutbòl men e match la nan li menm. Malgre Paris pèdi 3 meyè eleman l, m pa konn si se m pa konn si se sou ki jan ba la rele kranp oubyen m pa konn si se blese Dembele blese ni Vitinha tou. Match la fini 1 a 1 men sa pa anpeche ke nan seyans tire bi a jwè Paris yo te pi bon. Gran pa yo te pi bon e mwen menm e wè e kòman m nan lwen la tout kòb mwen gen nan pòch mwen nèt lè m wè Gabriel ki pa fouti al m di Arsenal pèdi. E sa m e e e konsa l te ye bò kote pa m e avèk mesye yo la nan studio a. Men e finalman Paris Saint Germain gen gwo relasyon e gen penalite sou Eze. Menm fransè yo dakò gen penalite. Se avè yo m t ap gade match la. Madueke Madueke oubyen Eze? Aksyon aksyon e ti nèg lateral goch e a. Pase li devan. Madueke pa izi madueke.
Tou de tou de jwè fè menm jès men se li ki devan. Li gentan double nèg la. Si l double nèg la gen yon avantaj pou li. Ou pa ka ou pa ka pa sifle penaliti la. Ou konprann? N ap gentan vini sou sa men kòm m konnen se ou menm ki genyen e
Monchè pa gen twòp bagay. M gen responsabilite an men pa gen twòp bagay. Dayè, ou ka, ou ka, ou ka remake jeneralman e konsa m fè, mwen wè bagay lan pa gen twòp bagay ladan l. A di m, pa gen twòp bagay m ekri ladan. Pa gen twòp bagay m ekri. E sa ki genyen nan Paris Saint Germain an, Paris Saint Germain e 10 jwè k te kòmanse, nan 11 jwè k te kòmanse final ane pase a gen 10 ki la. ki kòmanse. Mendes lateral goch, Hakimi lateral dwat, Pacho e Marquinhos. Sèl gòlkipè a, mitan teren wayal Paris Saint-Germain an epi 3 atakan yo. Sof gòlkipè a. Pou ekip Arsenal la, nou konnen Timber te gen ti pwoblèm fizik, Ben White blese, Mosquera jwe. E Nkapie lateral goch, defans santral Gabriel Saliba nan mitan teren an, Declan Rice jwe avèk Lewis Kelly.

e twou sa, men bra a kole sou kò a, e ben ki tou vin sèvi kòm yon pas desiziv de twou sa pou Havertz, e pi Havertz fè yon sipèb gòl, paske dan ze premye tan, lè aksyon sa ap fèt, m di sa, sa k ap pase a Havertz? Havertz dwe gade kòman ke l kapab jwenn jwè Arsenal ki an plen aks, e ben misye fè solo a, misye fè frap e anlè a, pou pèmèt ekip Arsenal la mennen 1 a 0 nan match foutbòl sa. Ekip Paris Saint-Germain an te gen pamal de difikilte, li pat janm jwenn do Arsenal, avèk taktikman, paske sa trè enpòtan, paske nap fè fil match foutbòl la, men nap fè moun yo konprann yon seri de reyalite ke yo petèt pat wè nan match sa. Vitinha se li ki òganizatè de je Paris Saint-Germain. Misye mete Odegaard chita. Sou Vitinha. Non sèlman Vitinha resevwa yon balon an trè ba 25 30 mèt defans pal la e le fè ke yon nèg tankou Odegaard tap arsele Vitinha, Paris Saint Germain te gen pa mal de difikilte pou l te elabore, pou l te konstwi jwèt. Ki vin fè kisa? Ki vin fè ke de tanzantan yon nèg tankou Fabian Ruiz oblije ap tounen trè ba Men keswa w pran yon nèg tankou Kai Havertz, ou pran Odegaard kap fè travay endividyèl lan sou Vitinha, ou pran yon nèg tankou Lewis Skelly de tanzantan kap arsele, ebyen ekip Paris Saint Germain te gen pa mal de difikilte. Wi Paris Saint Germain gen balon an, men se yo gen balon pou gen balon paske yo pat veritableman enkyete ekip Arsenal lan, blòk medyan an pafwa, blòk ba a, yo pa janm ka jwenn do defans ekip Arsenal lan, Arsenal te nan bul li. Mentnan,

ekip Arsenal la te kapab fè 2 zero an aprè yon bèl yn de k fèt Kai Havertz ki pral fè yon frap anwoule pye goch men pral gon sipèb entèvansyon de la pa de defansè santral brezilyen an kapitèn ekip Paris Saint-Germain an nap pale de Marquinhos sou aksyon sa wi Marquinhos fè yon trè bòn entèvansyon men Kai Havertz fè yon kontwòl ki te twò long sou faz sa ki fè ke match foutbòl sa epi Premye peryòd lan fini konsa, 1 a 0 pou ekip Arsenal la, Paris genyen balon an, mwen menm mwen pa twò vle pale de dominasyon pou ekip Paris Saint-Germain an premyè peryòd, paske lè m pale de dominasyon, lè w di dominasyon, se ke ou domine m, ou pwokire anpil okazyon. Danjrez ou metem nan difikilte e toutan toutan toutan ou jwenn dom golkipèm ap fè arè spektakulè se lè sa ou kapab pale de dominasyon wi Paris Saint Germain te gen balon an plis de 70 pousan pozisyon de bal kont ekip Arsenal lan men Arsenal te solid Arsenal te òganize e Arsenal tap anpeche òganizatè de je ekip Paris Saint Germain fè jwèt nan match e foutbòl sa mentnan e an dezyèm peryòd pral genyen yon. Yon kou fran de Hakimi, 55 minutes de jeu ke yon nèg tankou Raya pral kapte balon sa, kou fran sa te kapab fè mouch pou ekip foutbòl sa. E pwi 65 minutes de jeu, ekip Paris Saint-Germain an pral egalize, egalize aprè yon yn de k fèt Mosquera ki pran yon karton e pou tèt misye ap fè lè sou yon touch e Mosquera fè fot sou e apre youn de a sou Kvaratskhelia, mwen menm lojikman se karton joun. Mwen menm, mwen nan lo, pa egzanp nan match sa a, abit santral lan korije kaye Arsenal nan fen premyè peryòd lan paske yo jije ke Arsenal fè twòp lè anndan premyè peryòd lan, lè abit lan sifle. Kònè pou Arsenal, li pa kite kònè lan jwe, li sifle fen premyè peryòd lan. Mwen mwen toujou di sa, ou pa kapab konpanse yon erè pa yon erè. Ou pa kapab sanksyone, bon, banm di mo a, ou pa kapab sanksyone yon fè de je pa yon fè de je pou di bon, la nou a egalite, donk mwen te sanksyone sa, ebyen, map sanksyone sa. Lojik foutbòl lan se aplike règ lan. Arbit santral lan pat janm korije Arsenal lè Arsenal li menm lap fè lè pase, ou pa kapab bay kònè epi ou pa kite kònè lan jwe. Se swa ou bay kònè lan ou kite l jwe oubyen ou pa bay kònè lan ditou. Mwen jije ke arbit lan te fè erè nan sa a. Mentnan li vin bay Mosquera carton jaune paske Mosquera ap fè lè. Menm Mosquera sa lojikman te sipoze pran yon dezyèm kat jón paske misye fè yon tak pa dèryè e Kvaratskhelia ki te sinonim de penaliti e karton jón ki tap te ekspilsyon. Donk misye di li pap bay doub pèn nan, li pap retire misye nan match lan, li jis bay penaliti an. Penaliti pral transfòme pa Ousmane Dembélé, 1 a 1. Lè sa a momentum nan pratikman chanje nan avantaj ekip Paris Saint-Germain an.

Ou pa kapab pale de Arsenal te genyen tan fò. Dayè Arsenal pa janm gen tan fò nan match foutbòl sa. Match lan vin rive nan yon sitiyasyon trè debride, nan lojik debride sa, ekip Paris Saint-Germain an avèk Bradley Barcola te kapab fè 2 a 1 an nan 90 plis 7. On kont pou ekip Paris Saint-Germain an, Barcola ki rantre nan plas Kvaratskhelia a 83 èm minit de je. Ebyen kont pou ekip Paris Saint-Germain an, frap de bat de Barcola ki li menm ale tèt kan. Mentnan rive nan pwolongasyon, se la a mwen menm nou pral pale de Arteta ke Arsenal jwe yon match teworis. Nou pral pale de Arteta a. Rive nan pwolongasyon, si n ap gade rapò de fòs yo, rapò de fòs yo vin pa menm avèk. Paris Saint Germain ki genyen Ousmane Dembélé ki kite match lan nan 90 plus 7 sa vle di lè match la pral fini ou genyen pa egzanp Kvaratskhelia ki kite match lan pou Bradley Barcola la nou nan fen match lan.

Kvaratskhelia e ou genyen Marquinhos, ou gen Vitinha, ou gen Fabian Ruiz, ou gen 5 titulè endiskutab ki sòti nan match foutbòl sa. Nan dezyèm tan pwolongasyon an, Arsenal pa jwe anyen. Arsenal pa janm met balon atè pou l jwe foutbòl. Li kite tout balon pou ekip Paris Saint Germain an e rive nan sèyanl de tir au but, Paris Saint Germain ki te gen bokou plis de metriz. Alòske lojikman, Dembele. Makinyòs, Varatskhelia, Vitinha tout nèg sa yo t ap choute pou ekip Paris Saint-Germain an. Lojikman. Ebyen jwè sa yo kite match lan yo pa kapab choute pou ekip Paris Saint-Germain an e Paris te gen bokou plis de metriz Arsenal ki te gen mwens metriz ofinal ekip ki gen plis veki an, plis matyè lan, plis eksperyans lan ki te pi bon an. chanpyon sou ekip Arsenal lan ki jwe yon match teworis paske nòmalman ou pa kapab gen tout jwè sa yo ki gen kalite pou gen yon refi sistematik kont ekip Paris Saint-Germain an kote ou gen 24 23 pousan pozisyon de bal se pa Getafe ki t ap jwe avèk ekip Arsenal lan se kanmenm meyè ekip Angletè lan ki t ap jwe avèk ekip Paris Saint-Germain an se kanmenm meyè ekip an Angletè lan ki t ap jwe kont Paris pou delivre kalite. Match football sa, match moribon sa 2 ekip Arsenal la.
Bon, se pat yon grann final ditou. E premye bagay lan, match sa m panse y ap bliye l vit. Paske se vre se pa Paris ki responsab paske li li menm li pa janm refize jwèt la. Ekip ki pa refize jwèt la ou pa ka ou pa ka se li menm pou w ape kritike. Li pa janm refize jwèt la e jan w di l lan lè chanjman yo vin fèt e se pa de chanjman fòse Kote ke nèg sa yo se kapab yo pa kapab ki fè yo retire yo. Arsenal te dwe genyen avantaj la paske li gen pi bon ranplasan ke Paris. Men ou pa janm wè sa anndan, ou pa janm wè sa anndan Barça. Ou pa janm wè pi bon ranplasan l yo jiskaske li fè kado match la. Bon, m ta pap di fè kado. Fè kado pou kisa paske l pa janm al tante genyen. Paske penaliti kisa k di se ou menm ki pral genyen? Lè ke Penazi pa gen èk dizè ou pral menm si ou gen yon bon gadyen ki konn kenbe penalite pa vle di se ou pral genyen pou sa. Or si ou gade si ou gade e fizyonomi match la mwen poko dekrive l, m mande ki moun ki va choute pou Paris. Mesye!

Mèsi. Petèt nan plas Marquinhos, misye te kapab e, misye te kapab choute. Men kounya, e, jan m te di l avan w nan emisyon n te fè yè a, m ap di moun yon emisyon AI non, emisyon an dife.
Yon emisyon anrejistre ki pase live.
Wè, se yon emisyon anrejistre li te ye, epi li pase live, alò l pa t andife. Li te live men li te fèt, epi nou pase li, paske m te gentan pati, m pa t la. E. Mwen menm, ou konn tanperaman mwen bagay sa, m pa lan antrenè chich. Gen bon tou wap defann ak leta, m pa lan m pa lan antrenè chich la mwen. Pito m jwe m pèdi tout moun ap wè e pa fòt mwen. M te fèt, pa egzanp si Paris te pèdi la, pa gen moun ki tap plenyen. Yo tap wè jodi a e pa pou li. Ou konprann, si Paris pat chanpyon yo tap wè jodi a pa pou li, bon li pèdi. Men li vin jwe jwèt li. E se pa atetak pou banm sa, paske son nèg ki pap, son nèg ki leve menm jan a ti loulou enrique, nan mantalite coach e kòm jwè. Ateta se la masia l grandi. Se jwè Barcelone. Misye se avèk pèp li aprann coache. Konnya m pap pran sa nan men w. Pou denatire yon ekip nan eta sa. On final ou kapab genyen l lèl mennen 1 zero a pouki lèl mennen lèl mennen 1 zero a ou wè Paris ap fon gòl kanmèm wi dezyèm mitan an se tankou Mano Arsenal di match la fini li kanpe baka lèl pa bezwen ankò menm ti mouskera e panike l panike wi.
Non sa e klè. Se panike, panike, panike ti a li fè pou nan libè a wi. Li pa e pa gen enterè pou l fè fot ditou, ditou sou nèg la. Pa gen danje non. Gen yon pakèt moun nan kare a, menm si nèg la te pase l, pa gen danje pou l al fè fot sou aksyon an non. Men se presyon an ki twò fò sou yo. M panse ke misye mete twòp presyon sou ekip li a. Misye mete twòp presyon sou ekip li a e ki fè ke jodi a Arsenal pa genyen premye, premye Lig dè Chanpyon li. Pase Paris te prenab. a pa rapò a tout sa k rive anndan match la. Pari te trè prenn. Men lòt antrenè a manke odas, li manke li manke kouy, li pèdi match la. Se sèl sa Joram ka di wi. De final sa konn aprè sa konn al nan fè konsiderasyon yo. Bon, premye premye konsiderasyon an Loulou Enrique misye misye bon deja Mwen m sonje sa pa gen lontan la lè m t ap pale m t ap pale de Lolo Enrique se yon pi gwo antrenè ke Klopp bon e pa match jodi a non si se pou match jodi a ou ka di ke Paris te gen anpil chans le fè ke lòt lan li menm li te gen yon refi kategorik pou l jwe foutbòl menm lè Paris Saint Germain te plen jwè ki fizikman te genyen pwoblèm nan match la. Donk, Lolo Enrique konfime ke lè yon moun ap pale foutbòl, li se premye ranje gwo antrenè de tou lè tan. Paske gen yon bagay ki esansyèl, Loulou se kanmenm yon antrenè ki pa janm denatire Sa li konn fè a kòm foutbòl. Sa di lè m di denatire sa l konn fè a kòm foutbòl, misye ap jwe boul, misye ap jwe foutbòl. Pa egzanp nan match sa a jodi a, Arsenal pa janm montre Paris Saint Germain ke Paris ka yon gwo ekip defansiv lè l ap atake Arsenal, lè l ap atake Paris. Misye rete fidèl avèk filozofi l e nan tout antrenè ki fè back to back Champions League mwen kwè ke lè w ap pale de jwè all time Se Luis Enrique ki gen mwens jwè all time nan tout antrenè ki fè back to back. Sa vle di kisa? Sa vle di ke se vre jodi an la gen yon lòt konsiderasyon pou nou fè sou jwè Paris Saint-Germain yo paske si yon jwè titilè endiskitab, enpòtan ann nou ekip k ap fè back to back li vin otomatikman nan lis gran jwè. Sa li klè sou sa. Li klè sou sa paske Lig dè chanpyon se pi gwo konpetisyon an nan klèb. Kounye la si nèg la li menm li yon nan ekip li titulè li presye epi lap gen lig dè chanpyon li gen yon premye li gen yon dezyèm pandan nou konnen gen dè jwè k fè vi yo k pa gen lig dè chanpyon jwè sa otomatikman gon lòt rega ou ko dwe gen sou li. Sa map di a la l valab pou yon nèg tankou Loulou. Loulou rantre klè nan yon sèk fèmen de ranje Lejand antrenè yo. Paske non selman misye gen kalite avek jwè ke l gen yo, misye bati yon ekip. Men misye pa janm denatire. Misye pa janm denatire sa l ap pwodui e kom foutbol. Epi lòt bagay ki esansyèl, m pa konn kiyès ki pral meyè jwè Lig dè Chanpyon an. Men li klè ke meyè jwè Paris Saint-Germain se Kvaratskhelia sou sezon sa a.
Men yap bay, yap bay Dembele li, ou wè pa. A men sa map di w, yap bay Dembele li. Sa m di w, mwen pa konn kiyès ki pral meyè jwè Lig dè Chanpyon an. Men kounye a sou sa nou tap gade, sou longè konpetisyon an, meyè jwè Paris Saint-Germain an Ewòp, Se Kvaratskhelia. Dayè, menm nan chanpyona a, Dembele pa merite meyè jwè chanpyona a. Paske menm mwen di sa, lè yon jwè kapab titulè 9 fwa nan yon chanpyona ou ba l meyè jwè, se mank de respè alega de jwè ki nan menm ekip avèk Dembele ki sipèb ou ki titulè endiskitab epi ki pa meyè jwè. Men kounye a si n ap gade sa k fèt sezon an e Kvaratskhelia, fot yo fè sou li, gòl ke l fè, li enpaktan nan match yo, se pi bon eleman Paris Saint-Germain. Men kounye la ni mwen menm ni ou menm, se pa nou k pral bay meyè jwè Lig dè Chanpyon an. Sa moun yo genyen kòm kritè pou bay meyè jwè Lig dè Chanpyon an, nou menm nou pa, nou, nou, wi n kapab gon ide men nou pa totalman metrize l paske se pa nou menm k ap pran desizyon pou bay meyè jwè. Men kounye a meyè jwè Paris an Ewòp sezon k sot pase la a, Se Kvaratskhelia, men Paris moutre se yon ekip ki gen kouy, li pa janm denatire jwèt li, jwè de kalite, e jwè sòti, jwè rantre, ou wè se menm filozofi an. Donk Loulou Enrique, li enkilke sa nan tèt jwè Paris Saint-Germain yo.
E, bon, si nou wè Micky, misye, misye, depi lè l te chanpyon ane pase a, l te gentan antre pami lè gran. Kounye a la, se wout l ap chèche pou l double moun. Misye se wout l ap chèche pou l double moun, paske sa misye fè avèk Paris a, se yon gwo bagay. San sipèsta, jwè yo pran yon lòt nivo nan men l, li, li moute yon ekip.